Ale etazini ale brezil ale kanada ok sou rive sou chèn sa pa ezite pataje abòne envite yon zanmi envite yon fanmi vin fè pati nan team Blenda okap la si tout fwa ou ta rive nan peyi nan peyi brezil chili kanada etazini lòt etc ou ta rive moun ou jwenn sou wout ou an ta an plenn difikilte moun ou jwenn ki parèt sou wout ou an se yon moun ki nan 25 an a 26 an Kisa w t ap fè? Èske w t ap pran moun sa a? Oswa ou t ap ret ak pwoblèm ou? Mwen menm, nan ka pa m nan, m t ap pase men m a de bwa, m pran moun sa a, epi m di, Cheri, annou fè wout la ansanm. Wi, mwen ka pa deside ret avèk moun sa a non kay, definitivman, paske m konnen nasyon nou an, Ayisyen, se sèl nan sa yo pwòp, nan pale moun ki gen de twa zan anplis Yon moun mwen ka deside fè l. Men si tout fwa tou lide m ta di m rete avèk moun sa fè pitit avè l, mwen t ap rete, m t ap fè pitit. Si tout fwa lide m ta di m. Gen anpil moun ki jije moun paske yo te ka, yo ka pran yon moun ki genyen de twazan mwens laj ke yo genyen an. Men pou mwen menm sa yo pa anyen paske nan relasyon nan blan yo lòt nasyon yo mwen wè yon fi konn gen 50 an li avèk yon gason 25 an sou pat konnen sa jodi a mwen tout zou sa ok manman Neïma renmen avèk yon gason 25 an Neïma pou kont pal li nan trantèn ok Neïma nan trantèn manman l renmen avèk yon gason ki gen 25 an alò pou yon moun ki pa konnen sa M di w sa jodi a, pa pran sa yo fè la ti bouch pou di. Ou ka di fanm nan tout bagay. Ou ka wè yon fanm gen 40 an, ou menm ou gen 25 an, epi li kite w l al marye avèk yon fanm ki pi gran pase w, ki pi fini pase w. Alò, pa pran sa pou fè la ti bèt, pou w ap radote, pou w ap pale de bagay sa yo. Si tout fwa w ta konnen yon moun ki ta lan relasyon avèk yon moun ki genyen de twazan anplis li. A ou nan, Moun nan ka chwazi, gen gason ki chwazi pou yo ansanm avèk fi ki pi gran pase yo. Gen gason ki di, a pou sa m pran nan men jèn fi, nan men fi ki menm laj ansanm avè m, mwen pito pran yon moun ki pi gran pase m, ki rezone, ki reflechi, ki kapab avanse vè lavan. Gen moun ki bezwen, gen gason ki bezwen fi pou kabann, gen gason ki bezwen fi ki ka viv, gen gason ki bezwen fi. pou fèl avanse alò si w panse se show off lan se mache pran plezi bagay se pou bouch moun wap gen moun cheri ou fèk lan erè ou apèn ap pase nèg ou apèn ap pran 2 3 4 5 6 wap pase nèg moun pa pran nèg pou bouch moun ni pran fi pou bouch moun ok moun nan ka pa deside ret avèk yon moun ni kite l ale dayè Si on moun te vle ret avèk yon moun, si w te fè nouvèl, ou t ap konnen se moun nan ki pa vle ret avèk moun nan ki fè l pa reyalize yon seri de bagay ansanm avè l. Paske moun nan ka genyen defo pa l, moun nan pa renmen. Paske yon moun ka gen karantan ansanm avèk yon moun, kòm yo di. yon moun 20 tan, 25 an, moun 25 an ka gen twòp defo, moun nan kalkile byen li wè, oh, pou ki sa m pral fè sa, m pral pran yon moun nan laj sa, epi ki pa gen respè pou moun, pou ki sa m pral fè sa, ok? Moun nan ka deside pa pran moun sa pou l fè yon bagay serye avè l, paske li wè moun sa pa t kanpe sou yon bagay serye, se sou plezi li ye. Paske se pa tout fi ki gen santiman sa kap dakò pou l gon nèg, pou nèg la isit, pou nèg la lòt bò non. E pa tout fi ki gen bagay sa kap pran sa nan men gason. Mwen menm an patikilye m pap pran sa nan men gason. M te ka renmen w anpil anpil anpil wi. M rekonèt ke mwen renmen w anpil anpil. Men depi w nan fi pasi pala, se rete w ap rete m pap ba w valè map kite w ale paske m pa gen tan pou m jere strès pou gason. Alò si w menm Ou kapab jere strès ou pou nèg ou, ou renmen nèg ou, it's ok pa gen moun ki ka antre nan pèsonalite ou. Pa pran paske yon fi ta pi gran pase yon nèg ta gen 2 3 zan ke yon nèg pou wap pran sa fè jouman, fè radòt ansanm avèl ok, sa yo pa anyen, anyen pou mwen. Ok kokot, si w renmen video sa pataje l, abone, envite yon zanmi, envite yon fanmi vin fè pati lan team Blenda Okap la ou pap egret ok kokot mwen yo dako lè fini yon dènye bagay mwen tap di w sèm bote yon moun natirèl Bondye fè tout moun avèk jan l te vle w sanble gen moun ki sanble ak poul gen moun ki sanble ak koulèv gen moun ki sanble ak makak gen moun ki sanble ak chen gen moun ki sanble ak bèt. Ok, tout bèt yo wè sou latè an, Bondye kreye yon moun a limaj tout, tout. Se pou sa m pa bezwen maske, m pa bezwen makiye pou moun pa rekonèt mwen.